ki pou fèt pou kote map bo avèw kote pou nou ka konfit kosil la mwen mwen se sèl fason men mpa dakò mwen se sèl fason sa vle kafou antre paske bon mte gentan mte gentan pale avèk tonm anplis tonm te di konsa li tap panse sou sa m pale avèk yon fotograf pou m kade konnen yon ka jwe foto yo sa vle di foto a pa anpil sa vle di nap fè yon foto ou menm ki pral di m bagay sa yo men kòman m pral imajine m kòman m pral fè wè mwen menm avèk ou kòm kouzen nou pral fè nou pral. Fè vre foto ale bagay romantik koman m pral santi m Yvette.
Bon kouz, li pa sèl ou menm, m pa dakò l, m pa dakò l. Menm si lavi New York pa fasil, men li pa menm jan avèk Ayiti. Se pa l pa menm jan avèk Ayiti, men pou m pati m pa oblije m, se vre peyi a di, m ap pase mizè la vre men.

Fòk gen foto romantik ki fèt. Mwen pat konnen bagay yo te konsa. Ak bagay yo vin modènize, bagay yo pat konsa, bagay yo pat konsa oparavan, bagay yo vin modènize.
Epi zanmi m nan ap esplike m de yon bagay dyaspora. Ou konprann? Epi mwen menm m fè ide a, mwen wè vrèman vre m ap goumen a timoun yo si lontan, si yonn te ka pran yon moun ki ka ede nou, gade Cassandre yon moun, li pa ka ede nou vrèman vre. E Fafa ni nan lari a nou pa konn sa lap mennen. Nou konnen m kòmanse granmoun se mwen kap bwase nan lari a ba nou. Kounye a map fè ide eske m ka dakò bagay la. Kisa li, kisa li, mete l klè, vin pi klè, vin pi klè, mete l. Ah pitit mwen ban m di w klè. E pa yon bagay m te vle non. Se pa yon bagay m te vle. An pale manman, an pale, an pale. Men sitiyasyon an lè m panse l. Epi, m di ban m wè si l ka fèt, pitit mwen. Se kòmsi se yon dyaspora e Kasand ap marye avè l. Kòman sa?
L ap antre lòtbò.
M te kwè Kasand gen mennaj li. Kòman fè se yon dyaspora l ap marye ansanm avè l la manman? Men, jan zanmi m nan esplike m nan, ap yon ti tan, si Kasand vle l ka divòse. La, m pa dakò ansanm avè w manman. M pa dakò ansanm avè w. Kasand gen mennaj li. Ou pa ka di konsa Egal Maryali non sa m pa dakò ansanm avè w Manman sa m pa dakò ansanm avè w Manman wè m gen respè pou ou sa m pa dakò ansanm avè w Bon manman Manman sa ou pou kò w ladan l Bon mwen m antre m al kouche kouche m pa dakò ansanm avè w Gad pwoblèm mwen ak ti moun yo Ti moun sa fè Don Louis Ti moun yo Antoulèka, se mwen dirije kay la. M granmoun, m granmounè. M pran desizyon. Men pou Fafa nan, fò m mete fanm sou mwen pou m dirije Fafa. M ap mete fanm sou mwen.
Poukisa w te gentan pale avèk fotograf la se m. M pa t konnen m pa t gen data avè w menm. Non, pa.

Mesi. Mesi vre m te kontan wè w wi. Mesi. Mike pi rèd la w menm. Li byen renmen afèl wi kounya lap vin mandem lap vin mandem konsèy ah bon banm diw aa tale tale tale si tout fwa al mandel konsèy li ankò mye wi li ka jus pa vle fè sa.

Anyen pitit anyen kòman dim kòman moun lakay ou ye palem de moun lakay ou kòman mwen konnen nou gen lontan nou pa wèm dim pitit palem kòman moun ye sèw frèw dim non ki pwoblèm ankò nou pa janm pa gen pwoblèm nou menm.

Rete nan pye blanch ou gen mennaj ou gen mennaj ou konn se zanmim ou ye m paka baw move konsèy pitit quand il s'agit de djas popo pa gen kesyon de gen mennaj ki bagay gen mennaj sa hey jwenn m pa jwenn yon ki pou ap retirem nan peyi a konsa pitit ou jwenn yon djaspora dim non dim kòman sa moun ou di w menm. Ebyen li dim sa m kòm m pat ko fin pale a manman m tou ou wè m sa mwen ou konnen m pa fanm.

Mwen konnen ki sa ou fè, wap ret nan pye blanch lan tout jounen Ayiti, sa Ayiti gen ladan? Sa l gen ladan? An ou jwenn yon moun k ap ede w, kite peyi a epi hee. Se vre, pou ranmase pi yo kounye a lè w rive lòtbò a se ansanm avèk moun nan sa pral depann de ki moun.

E mwen menm, lè m gen yon anvi, kibò m prale? Ou, ou, pandan se tan ou jalouz. Ou pa dakò pou m al nan lòt fi, e pa vre? Bon, w ap konn kòman pou w jere sa kanmenm paske w konnen. M ap konn kòman pou m jere sa. Ou legliz, e pa vre? Ou legliz, ou nan koral. Ou konn kòman pou w jere sa. Sa ka toujou rive. Pastè ak pastè a li menm, li pa enjoy li a madanm li? Li marye. Ou, sa ka toujou rive, sa k di w depi anvan l te marye l pa t konn enjoy li tou?
Wap viv pou moun ou pa? Ki jan si map viv pou moun nan? Eme se paske, banm di, se paske, se paske mpap viv pou moun nan ki fè m rele w la pou m, pou m e pale ansanm avè w de sa yo. Mwen menm map viv pou Bondye, m gen yon moun pou m, m gen yon moun map swiv ok. A se pa sa. M gen yon modèl. A se pa yon modèl cheri. La an 2022 nou ye, nou pa nan tan lontan ankò non. Em panse siw renmenm m renmen w menm si nou ta fèl avan le mariage sa pap yon problème non avan ou byen aprè sa pap yon problème non.
Wi Se kiyès? Mwen menm.
Oh antre nan bebe antre nan cheri a.

Valè relasyon kraze ah non pa manyenm si pou nou jere sa se sou kabann nan pou nou jere sa tout jere yeah tout jere pou nou jere sa se sou kabann nan pou nou jere sa m pa gen m pa gen lòt jan m pral jere sa ankò valè wap pale de moun legliz wap pale de moun wap pale de moun legliz valè relasyon kraze valè relasyon kraze gen moun ki te marye k divòse wap pale de moun m pa tout jere pou nou jere se sou kabann pou nou jere l m pa gen lòt fason m pral jere sa ankò.

Bon cheri dim non e sak pase paske ou pa konn vin lakay mwen e son pa dim sa se pou la premyè fwa ou fè sa lèm gade m wè anmwr pèse sou mwen la bon e sòti m ta pral sòti la bon ou wè e lèkti m tap fè la m tap fè yon ti li la bon e se sòti m ta pral sòti bon ou manke pa jwenn mwen la e sak pase. Mwen cheri mwen pa konn ki vini a yon bagay djaspora nan zòrèy mwen la.
Kòman djaspora m pa konprann.
Wi m dwe di nan djaspora pou mwen.